yo Aah mesye ayiti a fasil tout bon wi mesye Ayiti a fasil tout bon wi Gade gen de nèg ki potko anndan leta ki tap kase leta deyò jodi a nou mete yo anndan leta E nou konn sak pi rèd nou pa menm mande ki pase moun nan Bon kòman ou konprann Smith Augustin se li ki anbasadè ayiti chili Lè w tande pawòl sa se pa vomi pou vomi. Men son malpwòpte l ye, lò malpwòpte ap monte anba nen w, si se pa yon salòp, yon kochon w ye, e vomi pou vomi mèt la. Avel Jean Baptiste, ansyen minis enkonpetan zafè etranjè. Se li menm ki anbasadè Ayiti. Misye prezante lèt de kreyans li bay gouvènman brezilyen. Tande! Ansyen brakè bnc, Smith Augustin, ki fin vòlò mezi l te kapab anndan Leta, jodi a il est rekonpanse. Il est nome anbasadè peyi Dayiti nan Chili, mesye. Kounye a ou menm kòm Ayisyen lè w ap tande pawòl sa yo, sa di w ki sa? Ou pa gen peyi k ap fonksyone la. Ayiti pa nan mond lan. Petèt gen moun ki wè l, ki konnen l, ki pa di w li, men men menm m pap kite w viv ak fo espwa mèt la. Lè w ap viv ak fo espwa, ou peri pi vit e pi fasil ke lè w ap viv ou konprann reyalite a. Ayiti pa peyi. Ayiti pa gen lwa, Ayiti pa gen anyen. Se vòlè o pi wo nivo k ap dirije peyi a. Ki kote Ayiti peyi sa? Smith Auguste se yon nèg ki ta dwe nan prizon. Mang kapete yo pa ta dwe ap dòmi lakay yo jodi a. Fils-Aimé pa ta dwe rete nan tèt peyi a kòm premye minis. Malerezman, se sa l ye. Ou gen dwa gen moun k ap mete, k ap voye flè pou Fils-Aimé. Sa depan nan ki ang ou wè bagay yo men, sof ke nan nenpòt ang ou ta ka wè l, se pa nan ang Ayiti a. Fizeme pa gen anyen lap poze la kòm aksyon pou Ayiti. Fizeme pa gen anyen lap poze la kòm aksyon ki vize byennèt Ayiti. Zewo aksyon. E ou menm petèt ou ka site youn, ou ka site de aksyon Ou wè Fizeme ap poze la aktyèlman e se de aksyon di m si w wè se de aksyon ki sanble. Eske se de aksyon ki sanble ak Ayiti? Pa gen okenn minis ki gen anyen la fè la pou Ayiti. Di m ki minis ou wè enpak li nan sosyete a. Tout jounen w tande minis sante ap òganize rankont. Ayiti nè pas un peyi. Tout jou nou tande minis TPTC ap moute desann tout wout kraze nan peyi a. Men, gon avyon ki fè aksidan Okay Antoine Simon, premye nèg ki debake nan dan son elikoptè minis travo piblik pou al fè kisa? Sandra Polemon Madan Assad Volcy, dayè Vol. Assad Volcy te di sa byen, se rekonpanse yo rekonpanse l pou batay l ap mennen atè a. E m pa kwè yon peyi ta ka desann pi ba ke jan w wè nou desann nan la. Sandra Polemo gade, pandan tantôt anviwon yon mwa l gen nan tèt planifikasyon. Ki enpak Tout jou nou tande e une importante rencontre gwo fransè zero rezilta. Men gwo minis la ki sot pase anndan tèt ministè defans. Bon gwo bann ministè menm poukisa n gen yo la? Tonnè boule m pa wè enpòtans, m pa wè wòl ministè la defans an Ayiti aktyèlman la m pa wè wòl li. Di m poukisa w oblije ap peye yon minis. Bali kabinè, metel nan budget, kom minis defans. Lap defann kisa? Lap defann kisa? Le ministère de tourisme, wi! Ayiti son peyi ki larjeman peyi touristik. Men an 2026 mèt la, montrem wol ministè tourisme nan peyi a. Montre m wòl ministè tourism nan peyi a. Gade lò minis anviwònman al nan biwo sa l al fè. Gade lò w nome yon minis anviwònman pou l al fè kisa. Se pa paske le peyi na pa bezwen de ministè de lanviwònman men le ministr an swa il fè kwa dan le ministè. Gan pakèt lòt ministè nou ta ka site. Gan pakèt lòt biwo n ta ka site. Paske, bon gade, lè w mete yon direktè jeneral nan tèt edh, sa l al fè? Pwobableman se pou l bay Pòtoprens twa, kat èd tan kouran pa jou. Men edh kraze ann Ayiti. M pa konn si, edh kraze depi apre lanmò Jovenel wi. Bon se pa edea selman se ayiti kraze net depi apre lanmo jovenel e sam pral repete la se pa me menm ki dil map repran parol yon nan moun nou di ki gro jounalis nan peyi a gary pierre paul chal men mwen m renmen poze kesyon sa yo di a yon tel son gro profese Gwo pwofesè nan kisa? Aah entèl son gwo jounalis, gwo jounalis nan kisa? Paske fèk ou vo, fèk ou itil mèt la, fèk sosyete a kòmanse santi l ap redrese, men se gras a entèvansyon w, gras a sa w ap denonse. Men malerezman sosyete a pran yon grenay blòf, ipokrizi total. Le pays meme est faux, Haïti faux, son pays faux, et ça fait gon bann faux moun nan pays a tou. Tout jounen nap chanje minis anndan ministè edikasyon. Bravo fèk peyi a gon ministè edikasyon, men minis edikasyon an menm. Lè w al nan biwo chak jou sa l al fè? Profesè toujou nan grèv. Pa janm gen ajisteman. Ou tande gaz ap monte lajan profesè pa monte. Lavi a vin pi chè lajan profesè rete jan l te ye. Profesè a pwatrinè ata manje l pa ka manje. Anpi jodi a on vous parle de ministère de l'Education nationale et de la formation professionnelle. Kòm son peyi nou chak fann li an miyèt moso nou chak ap manje ti moso pa nou men tanpri gen de moun lè nou wè yo yo pa ministre travo pliblik gon nèg kap vòlò anndanl sante gon nèg kap manje kap vòlò anndanl lò presbyt Augustin nonmenl anbasadè peyi dayiti nan chili poul al fè kisa poul al defann dwa kiyès epa vre mèt la. Se rekonpanse yo yo rekonpanse nèg la. Nou konn kiyès ki pap souse yon mant la? Se nèg tankou Leslie Voltaire, Fritz Jean, nèg sa yo sou ban touch la. Men gen Vertilain, gen Smith Augustin, genyen, kòman il sapèl ankò? Vertilain, Smith Augustin, Laurent Saint-Cyr. Nèg sa yo toujou chèf wi frè m. Gwo bakòp sekiritè toujou lakay nèg yo wi. Rezon trè senp se paske se yo ki te patisipe nan kenbe Fizeme la. Fizeme ap rekonpanse nèg yo. Antretan, fè nou ta kontinye poze kesyon sa yo. Se pou fè kisa nou gen tout ministè sa yo? Bon gade, lòt nèg la minis de la jistis. Bon, sa pou Ayiti fè avèk yon minis jistis jodi a? Bon, il fè kwa kant il se ran tou lè maten si l san va? Si l, lò l sou wout pou l al nan biwo l, nan imajinasyon l, l al fè kisa notre ministre de la jistis? Se yon ansanm kesyon ki mande pou poze nan peyi a. E fèk nou poze yo avan menm kil swa two tard. Daprè tout dènye nouvèl ke n gen jounen sa, n aprann zòn avni Kristòf, rue Kapwa, la fleur du chêne, avni N tout zòn sa yo, ebyen gen gwo echanj kout bal ant lapolis avèk bandi viv ansanm yo. Eske lapolis deside kenbe teworis sa yo nan gòj? Eske lapolis di tèt li ke yap gade kòman yo ka pèmèt ke lavi reprann o nivo de santre vil lan? Paske deja plis ke 2 semèn, si m di l konsa, operasyon yo kanpe tayt, lapolis, taksfòs, mèsenè, yo tout mobilize pou gade kòman ke yo kapab libere yon ansanm de espas. Be libere a se youn, batay la se yon lòt, be konsolide espas yo se pi gwo bagay lan. Paske gen yon sanm de espas ke m ap di nou la, zòn avni Kristòf, Laflè Dichèn, riyèl Kamo, ri 2, ri 3, ri 4, ri 6, zòn ri Lamontay, zòn bò sekreteri deta e piblik anlè a, zòn sa yo toujou gen bandi ki kache andedan yon ansanm de kay. Kounya la, enpòtan se ke fòk lapolis konprann ke fòk yo konsolide espas sa yo e pou pèmèt ke lavi kapab reprann e moun kapab retounen nan jan de espas sa yo. Men m p ap ba nou manti, gen anpil kote la anba lavil, men blende yo prezan, blende yo ap fè patwouy, gen kote pa gen bandi ditou, ditou ditou ditou ditou. Men gen de kote, nèg yo toujou kache andedan yon ansanm de espas. Y ap veye lè cha pase pou tire sou yo, e an menm tan tou, depi gen moun k ap pase apye, yo tire sou moun yo. Men kanmenm, gen anpil sekwe kò k ap fèt la nan yon ansanm de kote onivo de anba lavil. N aprann tou de Zir Syevèr Klod, mesye, ebyen, nan Keskòf, bandi fè atak jounen lendi an. nan zòn nan Juelin, ebyen kote ke gen yon moun ki pèdi lavi l. Pa bliye ke ajan egzekitif enterimè Kenscoff lan, Massillon Jean, misye toujou ap mande avèk otorite polisyè yo nan pi wo nivo nan leta pou yo pran yon ansanm de dispozisyon, pran yon ansanm de mezi pou yo kapab kontrekare aksyon gang yo e pèmèt ke lapè kapab retounen nan komin Kenscoff. Menm jan tou a divès kote anba lavil, rantre nò, rantre sid, Mirebalais, Laskawobas, Latibonit tout kote sa yo. Jodi an, batay lan, bandi yo kontinye ap atake yon ansanm de kote, pandan ke fòs de lòd yo yo menm tou, yo pa dòmi, y ap gade kòman ke yo kapab rive retabli sekirite. Tèlman gen mobilizasyon k ap fèt la Dezi, n aprann ke, enbyen plis ke w konnen apati de premyè semèn mwa avril k ap vini la, pral genyen premye rive e sòlda ti peyi tyad ki ta dwe rive ann Ayiti, men ki pral konplete oubyen ki pral ogmante, ki pral fè prezans yo nan GSF lan. Ebyen genyen avyon US Force meriken ki ap debake sou tamak ayewopò entènasyonal la. Pou jounen madi sa, ebyen gen yon gwo avyon, ebyen gen plizyè avyon si nou rele konsa, US Force ki deja debake, pote materyèl e deja kite tamak lan pran direksyon tounen nan peyi Etazini. Eske sèt fwa si, GSF lan li pral diferan de misyon an, n pa konnen. Eske pral gen sa n rele bon jan materyèl adekwa ki pral pèmèt ke yo mennen batay kont bandi zame yo? Nou pral swiv, nou pral eseye gade. Eske nou pa pran nan yon GSF bò katedral? Eske n pa pran nan yon GSF Pèpè? Menm jan n te pran nan yon Kenya bò katedral, nan yon Kenya Pèpè. E n aprann tou dezi an. Si, la semèn pase an, te gen 215 ofisye Kenyan te kite peyi an, men nou aprann tou ayè lendi an, gen 250 ofisye Kenyan ki kite peyi an. Sa vle di ke gradyèlman ofisye Kenyan yo ap kite ebyen peyi Dayiti pou kapab fè plas avèk GSF lan, Desir, Claude e Jean Wilner Sévère. Dabò, lese m salye Claude, lese m salye Sévère, m ap salye Desir, kòman nèg yo mon frè?
Mèsi Tèson, nou bèl e byen anfòm, trè kontan pou nou rankontre yon lòt fwa pou vin enfòme zanmi entènot yo, nou wete chapo nou di yo mèsi pou ekout yo ak fidelite yo avèk Mensat Nouvèl, nou salye yo tout alawonnbadè kèlkeswa kote yo twouve yo, Blaise Pterson. Gwo mobilizasyon ap fèt pou gen chanjman fèt nan konsèy elektoral pwovizwa la Blaise Pterson. Gouvènman an antann pou modifye manda Konsèy Elektoral Pwovizwa, KEP, a pou ba li yon baz legal ki ap pèmèt ke yo òganize referandòm anndan peyi Dayiti. Daprè enfòmasyon Radyo Tele Metwonòm pataje, yon dokiman ki gen sèlman ladan l 2 atik ki presize nan paragaf 4 ak atik 3 nan arete 18 septanm 2024 la ki modifye Bless Persson. Nouvo dispozisyon sa a bay Konsèy Elektoral Pwovizwa la misyon pou yo kapab pran tout mezi nesesè pou yo kapab aplike atik 12, 14 nan Pak Nasyonal Estabilite ki bay dwa ak òganizasyon eleksyon yo ki anndan peyi a ki te adopte pa divès aktè, pa divès pati politik, pa divès sektè anndan peyi a 21 fevriye 2026 pase a. E nou ta ka di, anndan pak sa a, li bay Konsèy Elektoral Pwovizwa a plis pouvwa pou òganize referandòm nan epi pèmèt Premye Minis Ali Didier Fils-Aimé modifye konpozisyon KEP a epi louvri pòt pou chanjman nan kalandriye elektoral la. Chanjman sa yo kapab genyen gwo enpak ak sou pwosesis elektoral la, selon sa divès aktè ap eseye donton gade. Sonje ke André Michel te rete mordicus, li tap denonse prèske chak jou tantativ ki t ap fèt pou wè si yo kab pran kontwòl Konsèy Elektoral Pwovizwa la, li te menm lonje dwèt li sou phtk Pati Ayisyen Tèt Kale Bobis ki t ap batay pou te pran kontwòl sa a paske yo pral patisipe nan eleksyon an katimini an kachèt, yo pa enskri phtk vizibleman pou tout moun konnen phtk enskri, men sepandan gen divès gwoupman ak regwoupman ki chaje ti pati dèyè manman ki gen ki soti anndan phtk Lespèsonn ou fèk sot anonse la a. Lapolis nan seri de operasyon ak entèvansyon ke yap mennen nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens peyi a. Yo di yo pap kanpe nan santre vil de Pòoprens. Polis nasyonal la ki reyalize gwo operasyon netwayaj nan dat ki te dimanch 22 mas 2026 lan nan plizyè zòn nan santre vil Pòoprens. tankou zòn sa yo, Avni N, zòn Fò Senklè a, Ri Kamo, Gran Ri, Ri Oswald Diran, Ri Monseyè Giyou, Mache Salomon, e ansanm espas sa yo, patisipe nan karavàn netwayaj lapolis lan, se pou voye lespwa bay popilasyon an nan kad operasyon ke ap mennen Blaise Peson, zanmi entènot ki branche anpil patou. Eske sa li sifi pou pèmèt ke moun yo konprann gon batay kont ensekirite kap fèt? Ricardo Fleuridor, yon militan angaje, youn nan manb responsab estrikti òganize politik anndan peyi a, li fè kwè gen plis pase 50 mil dola ameriken ki depanse nan lage dwòn detanzantan on chèf gang pa janm stope. Ricardo Fleuridor denonse konpòtman gouvènman ki la a ki pa gen kenn volonte pou òganize eleksyon anndan peyi Dayiti men se kontinye gade tranzisyon an. Blèz, Jean Wilner Sévère, Claude Nader Antoine, Mwen rete nan pozisyon m fèm, moun ki la yo pa gen kenn volonte pou yo òganize eleksyon. E menm kominote entènasyonal la nou wè k ap jwe ki pè gany nan kesyon eleksyon yo pa pou òganizasyon eleksyon. Wè se pou kominote entènasyonal la Nou pou gen eleksyon òganize jis nan 2030, 2035, jiska 2040 pou yo menm. Dayè nan jan Ayiti ap fonksyone la, nan yo pa gen pyès pwoblèm, Blaise Pearson, zanmi entènot. E Guy Philippe, nan reyaksyon li, li deklare ke li pare pou l kandida kèlkeswa lè eleksyon ap fèt, men li di kesyon mwad dawout 2026 ke eleksyon ap òganize anndan peyi a, misye di manti.